Live Session Live Session son podcast ke mwen menm avèk Sébastien nou mete ansanm pou nou fè pou nou ka pale avè ou, pou nou eksplike ou sa kap fèt e pou ki sa sa fèt e sou nou sitiyasyon ou menm pou petèt ka jwenn ou moun ki ka ede ou soti la dan jiskaske ou atenn objektif spesyal pou ou la. Jodi a nou pral pale sou anbalaj. Kisa ki anbalaj? Anbalaj se yon kouverti spesyal ke ou mete sou yon bwat, ou mete sou yon package, yon kado ke petèt ou ta pou ofri pe yon lòt moun. Ou pa vle l wè egzakteman kisa kado a ye, epi ou anbale l. Ou mete l nan yon papye kado. Oubyen ou mete l anndan yon bag. M pa konn kisa w ap itilize kòm anbalaj. Men anbalaj la se yon kouvèti. Anpil de fwa, epi souvan nan lavi, bagay yo prezante ba nou avèk yon kouvèti espesyal. Bèl kouvèti, pil koulè, eklate. ki petèt atire atansyon nou, ki fè nou menm nou vin wè sistèm nan yon lòt fason, ki fè nou menm nou vin atake, nou vin kouri sou li, presipite, kouri pote boure sou li. Men gon bagay nou toujou bliye tcheke, ki se bren nou, emosyon nou, nou pa kontwole sa. Jodi a m vin pale avè w pou m eksplike w ke, Pa toujou kouri pote boure sou san ki vin devan w non. Dèfwa fò w step back e reflechi avan w pran desizyon. Paske lè w pete kouri pran yon desizyon konsa, ou pa konn ki konsekans li ap genyen sou lavi w. Li ka pozitif, anpil dèfwa l negatif. Li depann de kiyès ki nan antouraj ou. Li depann kiyès ki ansanm avè w. Anbalaj la pa vle di kado a ap bon. Anbalaj la pa vle di sa k anndan l lan li sipè sipè ekselan. Men anbalaj la se yon kouvèti spesyal li ye. Pa pete kouri, pa pede eksite, o waw, look at that, or look at this, no. Pran san w, reflechi. Li di ke pa achte chat nan makout. Fò wè chat la anvan w achte. Paske sa ka rive yo ban w yon sak ki plen papye, ki plen sachè, ki plen detritus, ki plen fatra. Ki ka gache oubyen retire sa w te espere a, expectation ou. Li petèt ka pa abouti a sa ki nan tèt ou. Konprann sa m di a? M pa konn ak kiyès m ap pale, m pa konn pou kiyès m ap pale jodi a. Sa ou wè a ka petèt pa abouti a sa ou espere a. Ou menm ki nan relasyon avèk yon moun, ou menm petèt ki ap achte yon bagay, dèfwa sa moun nan ofri ou lan, se pa moun sa l ye. Moun nan ka bad inside and then when he going out, li so clean, li pwòp, l abiye. An pran yon egzanp, moun ki lakay yo souvan Chanm chanm lakay yo, salon lakay yo toujou tèt anba. Pandan se tan lè y ap soti nan lari gade yo tire a kat epeng. E lè w wè l ou di e humm moun sa a humm s on bon moun li pwòp li sesi li sela. Pandan se tan jou l ta envite w lakay li se jou sa l ap kouri fè tout preparasyon pou te kouri epi si w parèt sou li britsoukou yon jou w ap wè ke moun sa a sa l prezante deyò a e pa li ki anndan. Anbalaj la pa defini. sa ka netwaye. Anbalaj la ka eklate nan zye w, li ka atirant, epi anndan l se yon pwodui ekspire, se yon pwodui ki petèt pa bon, oubyen yon bagay ou alèji avè l, oubyen yon bagay petèt moun nan just vle fè w mal oubyen whatever sa l te ka ye a, men anbalaj la pa defini ki sa ka netwaye. So aprann kontwole emosyon w, aprann tande 2 fwa oubyen reflechi 2 fwa anvan ou kouri pou te bouyi sou yon bagay. Paske lè w pote boure a, li gen konsekans sou lavi w. Paske kou w kouri pran l, ou pa ka fè bak ankò. Metro James fè yon mizik, Le Prix à Payer, anpil de fwa ou wè moun nan rive nan yon nivo, hey, moun nan high, ou di, hey, entèl m ta renmen menm jan ak moun sa, m ta renmen this, m ta renmen that. Ok, pa gen pwoblèm. Men èske ou suiv pwosès la? Jean Sébastien di nan podcast li a, Eske w ap kontinye avanse malgre tout tribilasyon, malgre tout pwoblèm? Eske w ap kontinye avanse? Eske w ap pote boure sou, ok, entèl ofri m tèl bagay, ok, m ap kouri pran l paske mwen menm pa t genyen l, m ap pran l des, m ap pran l dat. Eske w konnen lè w fin pran l lan, kisa l pral mande w an retou? Eske w konnen lè w fin siyen kontra sa avè l? Eske ou konnen sou ki sou ki baz kontra sa siyen? Eske ou te li tout sa ki genyen kòm kòm e e e e règle, règleman? Eske ou te poze tèt ou kesyon, eske jodi an si w pran sa, demen si Dye vle eske l pa p gen okenn efè sou lavi w? Eske ou te poze tèt ou de kesyon ki ap mete ou menm yon baliz pou sizanka moun sa ta fè yon yon yon yon volte-face sou ou pou w ta aji de fa de manyè diferan? Oubyen pou grandi sou yon lòt faz, sou yon lòt ang, gen kesyon fòk poze. Eske sa moun nan ofri m nan, li pa pwal fè 7 fwa la valè sou mwen menm? Yon zanmi m ban m di yon kòb. Jodi a, pito w soufri, soufri, soufri, ou pa pèdi la vi w demen se demen. Pito w soufri jodi a, men ou pa pèdi. nanm ou, ou pa pèdi valè ou, ou pa pèdi entegrite ou, paske gen bagay ki pa achtab ankò. Ou fè yon bagay pou tan, ou fè yon bagay avèk moun sa, ou fè yon bagay pou moun sa, ou fè yon bagay nan, nan, a l'occasion de moun sa, men moun nan, èske moun sa ou fè sa pou li an, èske'l prè pou li mete tèt li anbranle pou ou menm? Eske moun sa wap fè sakrifis sa pou li a, eske l prè li menm pou l mete tèt li an sakrifis pou ou menm? Eske moun sa wap ret san manje pou li a, eske lap ret san manje pou ou? Pa bliye zanmi m, aprann konnen ki rezon ki fè moun sa pot kado a. Aprann konnen a kisa kado sa li revyen. Anvan ou menm ou kouri eklate ou pete kouri this that. e pou met tèt an tchoul. Pa souvan moun sa pap ede ou, pa souvan moun sa pap ede e disponib pou ou, e pou toujou disponib pou li. Pa souvan moun sa pap ede ou kriye, pou l se te depi avan l gon pwoblèm ou tonbe rele anmwey. Gen moun kap chwazi on moun pou l pale don bagay, men l pap chwazi ou menm pou l pale de tout bagay. Li pran w nan moman feblès ou. Men lap jwi lavi l nan moman wap kriye a. Defo kou kriye nan domèn lè lan tristès la li mete w ladan li mete w nan menm tristès la men lè kè kontan pa mete w ladan. Tout sa gen rapò a anbalaj la. Paske moun sa ou ka di nan anbalaj la son anbalaj zanmitay de tout kalite. Sa son anbalaj. an kè kontan oubyen yon balaj de konesans, men pandan se tan, lè pou ta disponib pou moun nan, lè ou ouvè, lè ou retire anbalaj la, lè ou rive anndan l, ou wè se yon bout wòch, ou wè se yon bout fè, ou wè se yon bagay ki petèt ou pa ka itilize, ke moun nan pote fè w kado. Oubyen lè w aprann konn moun sa, lè ou ouvè, sa, sa, tout sa se nan anbalaj la, anbalaj la moun nan prezante tèt li epi lè w ap vin, lè w ap aprann konn moun nan, lè w gade w wè moun nan pa moun ou te panse l te ye a. Souvan expectation nou li pa abouti a sa nou menm tap panse a. Sa fè fò w aprann konnen sa w ap achte a, moun w ap frekante a, moun ki bò kote w la, moun ki nan antouraj ou. Menm si w pa te mete l se yon computer ke w ap achte, fò w aprann konnen. e konnen pou ki sa, pou ki rezon ke w ap achte l. Paske w ka achte yon bagay, se mete w mete l la pou si y ap gate l. Ou ka fè yon zanmitay, zanmitay la sèlman, e use l ap use ou, ou pa janm ka use li. Li toujou jwenn pou l pran nan men w, men li pa janm jwenn ou. Enhen, li toujou jwenn ou pou l pou l pou l pou l jwi de ou menm, men ou menm lè w bezwen l, ou pa ka jwenn li. Fò poze ki tèt ou kesyon. Poukisa m zanmi a moun sa? Poukisa m achte sa? Poukisa m antre nan sans sa? Eske m aprann konnen l anvan m antre ladan l? Sa m ap fè a, eske m konnen l byen? Lojik lan, fò poze tèt ou kesyon sa anvan ou fè tout bagay. Paske souvan m di w sa, pa achte chat nan makout. Lanbalaj ne pa l kado. Kado a anndan anbalaj la. Eske l ap itil, eske l ap itil ou si yon moun nan fè w kado l? Eske l itil pou l ka fè sa w bezwen an? Eske nan moman an se li w bezwen? Eske l ap ka ede w lè w bezwen li? Poze tèt ou kesyon sa. Live Session, Bendji Beraldi. Abòne a paj YouTube mwen an pou w ka epi aktive bouton notifikasyon an pou chak lè m lage yon bagay ou ka toujou jwenn li. E w ap toujou jwenn mwen disponib pou m pale avè w. Live Session.